Salitasyon a tout moun kòman nou ye m espeke nou anfòm mezanmi humm zanmim yo frèm ak sèm yo mande nou tanpri silvouplè edem pataje video sa poul kapab rive lakay ayisyenm yo mwen se Jhon Marc Louissaint nèg Jean Abel sou pòdepè e map mande nou Moun Jean Abel Podepè yo pou nou tande n prete atansyon. E tout pèp ayisyen map mande nou pou nou al pou nou antre sou paj YouTube mwen nap ekri Johnmarc TV JOHNMARC TV pou nou kapab wè tout lin mwen bay pou ke peyi a kapab chanje peyi dayiti kapab chanje nap wè video alò mwen pa mwen pa Mwen, akoz de travay mwen, mwen pa gen ase de tan pou m ta kapab fè piblisite, men, m espere ke nou ale wè l. Men m vle pale egzatteman de yon gwo pwen aktyèman la, mwen vle di ke nou menm pèp ayisyen, e mwen vle pale de nou kouri dè sa nou pa genyen epi nou, nou inyore sa ke nou genyen. M vle pale egzakteman, e, e, e, lè m, lè m vle adrese m avèk depatman Nòdwès. An n pale de, de, de rivyè, rivyè Nòdwès. Rivyè Nòdwès, Gwo rivyè ke nou gen nan Nòdwès ki se Twa Rivyè, Pòdepè, li kapab fè anpil bagay pou depatman an. Li kapab fè depatman an bèl. So, mwen fèt an 1997. Mwen tande, depi m piti mwen te tande, lè, pandan m fèt, Melis, senatè twa fwa. E Valère Beauplan genlè pa janm pa senatè menm, li menm. So, mwen ta renmen konnen pou ki rezon popilasyon an ap vote nèg sa yo. Mwen ta renmen konnen kisa ou fè pou depatman an. Aktyèlman la map viv nan dyaspora mwen genyen anviwon 5 an non non 3 zan mwen pa sòti nò mwen pa janm ale nòdwès e eskize mwen m sonje mwen ale Sorry. Mwen sonje mwen ale mwen desann avyon o kap ayisyen mwen mande mwen t mande mwen vle achte yon tikè avyon pou soti o kap ayisyen pou ale pòdepè men e lèm rive pòdepè pou malè manman ak papam Kman m prale? Mwen sonje pa gen wout nòdwès. Tande byen wi, pa gen wout. Dlo twa rivyè a nou kapab kaptire li, lage l nan fawès, gon pakèt tèren nan zòn sa yo ki kapab fè jaden. So, nou pèdi tout jan de bagay sa yo. Pwodiksyon nasyonal la, li te kapab rich nan depatman nòdwès. Nou te kapab ede peyi Dayiti antyèman. Men, m ta renmen konnen pou ki rezon, ki enterè ke popilasyon Nòdwès genyen nan moun sa yo y ap vote yo. Mwen sonje, 13 mas 2012, mwen te wè sa, mwen te wè Evalye Beauplan fas a fas, e avèk, mwen te wè majorite 500 chèf ki t ap dirije depatman an, mwen te la, mwen t ap chante, mwen t al chante kòm atis, A lepòk Mateli te ale nan Nòdwès, mwen te fè yon deklarasyon trè fò e mwen te wè e Valè Boplan tap monte kòman popilasyon an tap rele e Valè Boplan pou e Valè Boplan. Moun Nòdwès, kisa e Valè Boplan fè pou depatman Nòdwès? M ta renmen nou reponn mwen kesyon sa a silvouplè. So. E e e knpòt moun ki vle Rele m nan e nou kapab bon nou kapab kitel nan rantre l nan nan nan nan nan bay YouTube mwen an epi pou nou kapab ekri sa nan yon kòmantè pou mwen bon video sa m pa lagel sou YouTube sou YouTube mwen Nan ekri nan yon kòmantè pou mwen pou n di m kisa Evalye Beauplan oubyen Meliis fè pou Nòdwès. Aktyèlman la, mwen ta renmen al konstwi yon vilaj nan depatman m, menm jan menm jan e Obèylis fè l anba a. Mwen menm pèsonèlman mwen gen yon tèren anba m ta renmen konstwi yon vilaj pou m rete, fè yon seri de bagay, fè otèl, fè restoran, pisin, tout bagay. Men. Avèk ki wout? Kiyès milyonè ki pral dakò pran machin yo pou yo ale Nòdwès? Pou yo ale Jan Abèl? Soti Pòtoprens? So, mwen menm pèsonèlman, m pral soti avèk yon machin ki vo, um, 3 milyon, 3 milyon 500 mil goud. So, m pral pran l pou m ale, pou m al kraze nan tou. Aktyèlman la pa gen wout pou soti Jan Abèl pou ale Gonayiv. Yo oblije pase pa pòdepè. Sa senatè sa yo fè pou nòdwès. Map mande nou poun lage peyi a nan men jenès la. M mande sa avèk tout peyi a antyèman. Prezidan sipoze yon jèn. Nèg kap minis yo sipoze jèn. Alò map pale de jèn gason ki gen krentif pou Bondye, sèvitè de Dye. M pa vle pèsòn moun kwè ke peyi Dayiti pral chanje si se pa yon sèvitè de Dye kap mennen l. So la koneysans pa gen nèg bou menm pèsonèlman mwen poko janm ap gade yon politisyen kap pale poum wè sa si yon politisyen gen konesans yon fwa nan vim mwen poko janm chita yon sèl politisyen mwen wè masomeno ki sanblel gen konesans ki gen ti konesans lakay li se sèlman aristid mwen ap tande lèm ap tandel mwen wè masomeno li konnen li gen ti konesans men se pa anpil But mwen pa konnen ki pou ki rezon peyi dayiti li pa ka li pa ka dirije pa yon nèg ki pa gen konesans so Salomon di sa li di la krent de Dye se le komansman de la sajès so pa gen konesans san la krent de Dye so yon nèg saj ki dwe mennen peyi dayiti aktyèlman la. So ou ka di yon homme de Dieu paka nan politik se pa vre ditou. So lè Bondye vire dol bay yon bay yon lidè li vire dol bay tout nasyon an. Egzanp Sayil. Egzanp David loske yo peche vire peche kont Bondye, Bondye tou vire dol bay Izrayèl. So se pou nou konprann sa. Bondye pap janm pran peyi dayiti san se pa yon òm de Dye kap mennenl. Antouka, reponn mwen kesyon an moun nòdwès yo, pou ki rezon nèg sa yo dwe senatè nan peyi a? A la pwochèn, pataje video a pou mwen, nan pral jwenn li sou paj youtube mwen an, sonje m di nou sa se JohnMarc TV, JOHNMARC, epi abòne ak chanèl la, pataje video m yo epi kòmante anba diskisyon m yo. Mèsi anpil.